Bonswa tout moun! Byenveni ankò nan Tag Kreyòl! Nan videyo jodi an, nou pral pale de yon atis ki trè koni, ki fè pale de li anpil, non li se Montero Lamarre Hill. ki genyen non atis li Lil Nas Lil Nas soti yon video mezanmi si nap gade nan ekran la nap wè tenis sa ke li mete nan ekran ou wè la li fè yon video epi li pale de tenis sa tenis lan son tenis ki M pa ka di nou, m poko ka di nou. N ap sezi. Anvan m kòmanse di nou de ki sa misye pale, de ki sa tenis sa, ki sa li reprezante, m ta renmen nou, se premye fwa w vin la, pa bliye abòne sou chanèl lan, subscribe, klike bouton abòne a, epi klike ti klòch ki parèt lan pou n ka jwenn tout videyo m yo lè yo sòti. Kounya ann pran dosye Lil Nas an. Lil Nas soti yon video mezanmi mezanmi piga nou kite timoun yo gade video sa. Nou kapab gadel wi bon mwen menm menm gade mpa gade video an twòp paske mpa bezwen Apiye travay ke lap fè a. Paske menm lè ou pa renmen yon atis, depi ou gade video l lan, se push ou push video a monte plis. Lap fè plis lajan. Eske ou tande m? Si son bagay ke nou pa sipòte, nou pa bezwen gade video a. Just pran nouvèl de sa kap pase a. Misye fè yon video mezanmi. Video a tèt chaje. Li fè yon video avèk satan. Tenis sa nap gade sou ekran li gen pou l wè avèk video sa. Tenis sa nap gade sou ekran son tenis ki fèt avèk san moun. Tenis la fèt yo mete yon gout san moun ladan li. Tenis sa fè anpil pale anpil paske ou konprann san moun se pa yon jwèt. Afè bagay satanik lan gon pil nan nou ki pa kapab aksepte l. So, tenis tan fèt nan konpayi Nike. Men gen anpil pale anpil ki di ke Nike fè konnen ke li pat okouran ke Lil Nas tap. Soti tenis sa a. Nike menm pwal sou li pral rele Lil Nas nan la jistis akoz de desizyon sa ke li pran san ke li pa konsilte yo. Se sa ke yo di, men nou menm nou pa konnen si se vre. Ok? So, ann fon ti kite tenis lan, ann pale de video a. Lil Nas fè sòti yon videyo mezanmi yo moutre w kote Lil Nas ap gouye sou satan li mete dèyè l l ap gouye sou satan l ap sedwi satan lè yo mande Lil Nas poukisa l fè videyo sa paske gen tèlman kontwovèsi sou videyo sa tèlman gen moun ki fache akoz de videyo sa. Men men men men m gade m pa ka gade video sa paske m pa ka konpren bagay sa a. Lil Naz tout ti moun renmen mezanmi pou soti video sa a se pa jwèt. Lil Naz fè konnen sak fè l fè video sa a se paske li gen anpil tan depi l te nan kache, lè m di w nan kache a l te nan klozèt. Nan klozèt, yo di klozèt lè w ap viv ozetazini nan lang angle a yo di klozèt. Men se kankou se yon moun ki fè, ki m di ou se masisi pa egzanp, se yon moun ki masisi ou byen madivin, moun sa yo, lè ke yo fè l an kachèt yo pa vle moun konnen, nan lang angle a yo rele sa yo nan klozèt, ta vle di yo nan pandri ou di mwen si m te ka di yo nan amwa yo poko sòti, yo fèmen. Men jou ke yo fè yo ouvri, sa vle di yo sòti anndan klozèt la. Misye li menm lè l sòti nan klozèt la se te yon delivrans pou li. Se sa k fè li di ke videyo sa a, ban m moutre nou videyo a, men li. Men videyo a. Videyo sa a ke Lil Nas fè a, li di se pou l moutre ke li te bouke nan fè kache. Lè l te nan klozèt la, l te bouke. Kounya li vle moutre tout sa ke l gen nan li kiyès ni moun li ye. Atò li naz. Se jan de moun sa w ye a? Mesye! Sezisman sa a mezanmi, m pa t ka kenbe l pou mwen, m te oblije vin pale l. Paske videyo sa a m pa t atann a li. M pa t atann ak yon videyo konsa. Eske se lafen di mond mezanmi? Eske se lafen di mond? Pou Lil Nas ke tout ti moun renmen, tout moun renmen tande mizik li, pou Lil Nas soti kalte video sa, se chak, preske chak semèn gen lè Lil Nas ap lage yon sezisman nan kòlèt nou. Yon lè nou gen lè nap tou fè kè pou li mezanmi. Hey! An tou le ka mezanmi, fon ti chita, reflechi. Si nou ta deside gad video sa, pa kite timoun yo gadel paske video sa pa pou timoun. An tou le ka, se sa m te gen pou m di nou. Si se premye so fwa ou vin sou chanel la, pa bliye, abone, bay video a yon like, kite yon ti komante pou mwen. Di m sa nou panse de video sa. Eske video sa son video ke nou sipoze sipote? Eske son video nou sipoze rele aba de li? So, kite yon ti mesaj pou mwen. Epi pataje video pam nan. Epa video pa naz la non. Paske nou pap sipote naz pou sal fè a. Pataje video m nan. Ok. Pabliye. Bye.